Zanmim frèm kamarad mwen nan 4 kwen mond lan depi se ayisyen w ye nou salye w nan non papa ak pitit lan ki gen tout pouvwa. Ou lakay ou zanmi pa bliye like epi abòne si ke ou apresye travay la. Donk pwoblèm an sa ki pase au Cap Haïtien an te pouse nou al gade ki kote ki gen depo gaz hier soir kisa nou jwenn kisa nou konstate. Bon, yè swa, efektivman yè aprèmidi nou te fè yon rankont, te genyen plizyè sektè ki te avèk nou, ki te mobilize pou nou te fè operasyon sa a paske gaz la li vin tounen, nou kapab di w, yon komèt pou tout moun. E bò plas Jeremi an, bò legliz Sen Lwi a se la ki gen yon gwo baz gaz, nou te sezi anpil gaz, lapolis te avèk nou e nou jwenn gaz. Men bastyon gaz la se nan antre vil la nan Obak. Obak.
Epi lè n pral Obak bagay la chanje. Nou fè yon premye deplase kote machin Edmo ki avè nou an kanpe. Lè n mande l, li di fò l al nan komisarya. Nou tounen nan komisarya avèk li. Lè n di fò n al Obak la epi nou pèdi l nan wout. Donk nou te rive Obak antan.

Pou rekipere gaz sa yo lè nou resi son moso on moto 3 wou sèlman lameri te ban nou prete nou paske lame merès la te la tou aprè sa son lòt moto 3 wou nou lwe pandan n nan operasyon n pa gen mwayen pou n sa di n pa gen tan rekipere tout
donk nou vin pran on lòt nou gen tan deplase 7 dwoum epi lòt dènye machin moto 3 wou a anbake.

Anpil ladan yo se vòlò madam madam. Epi an 17 la nou pran 7 nou mete nan komisarya jeremi an epi 10 ki rete sou kont yo. Ey madam enfomasyon m genyen anpil ladan yo se vòlò vòlò gaz la wi genyen yo debake nan ponp kay kale a la lè te rate gaz la kale zanmi mwen nan on pwen ou konn on pwen wout 9 si wap fè nan vil leogane nan ou fè pa anba si wap fè sou wout 9 anlè ou fè pa anwo ponp gazolin wè sou men sou men goch la.

E ou te fete avèk nou, nou genyen e sekretè delegasyon an ki te avèk nou. Donk, nou pa kapab fè travay la. Nou genyen yon jil de pè, Mèt Dorilas ki te avèk nou, men nou manke bra, nou pa gen mwayen. Sa fè nou.

An pa te bon kont. Donk obak lan li menm se la genyen de machann gaz ki te vin ki tap menase nou.

Donk men bagay la trè konplike paske gen anpil anpil anpil sikonstans nan Jeremi ke yo sinyale nou ki kote yo ye. Men nou pa gen mwayen, nou pa gen yon grann tè, nou pa gen anyen, yon pikòp pou n al pran yo. Ou ka konprann ke ou sou yon moto, siklèt depi ou pa Jezi gaz kote ou pral pote l. Lòt gwo pwoblèm ankò lè ou fin, nou konn fè sezi sa yo deja.

Monchè map di'w bagay, ou wè la boujwazi a li konn sak bon pou li. Yo tap fè yon ti ponp la, lè wap monte nan kafou anwo, nou konn zòn anwo a. Moun yo leve kanpe. Moun yo leve kanpe yo pa dakò. Men yal nan mas la, yo ponn yo. Jodi an la, si yon moun nan yon zòn ou yon nèg ap fè yon ponp, se pou'l manifeste avan. pou n konnen kiyès ki ba l lisans la. Èske zòn sa a ka fè ponp? Kote tout moun abite sa a la a, timoun ap flannen moute desann. Mwen m di w gen yon ponp m gade, m ap fè foto a montre nou. Timoun, Imajine moun ap fè gaz anba, timoun ap fè w babay anlè. Manman ap bay bibon, timoun ap fè w babay. Epi pandan w ap fè gaz la, w ap gade ti bebe a k ap fè w. Gade ti inosan sa a k pral griye mèt la. Nèg ap fimen anba ponp yo, nèg nan telefòn ap regle bagay yo, nèg pa vle etèn motè machin, wè wè ti bebe a menm kap fè w babay, kon la ponp lan wi, li pap lè timoun nan tonbe anndan ponp lan lap tonbe wi, bon nan sep ton bagay konsa mezanmi, nan sep ton bagay konsa, jodi a fòk te gen de grand manifestasyon k fèt pou di gen yon seri de ponp ki pap ka fèt la wi. Nou mande fèmen tèl ponp wi. An fonksyon de sa nou wè k pase Okap, nou menm popilasyon nan tèl zòn, nou wè nan danje. Paske sa k terib nan gazolin nan, Guerrier, se lè van ap mennen l ba ou an. Gen anpil moun ki mouri Okap, yo pa t nan dechèpiyay. E tankè a non, sitèn nan non. Se van wi ki mennen gazolin nan. Ou pa sal fè yon seri de gwo bilding, konbyen etaj, ou wè jan l griye yo. Moun ki t anlè yo pa gen okenn chans de sivi pou yo non. Jodi an la a, se pou n ta di kriminèl, dilè dwòg yo, al envesti kòb nan yon lòt bagay nan peyi a. Paske gen twòp filyè pou moun envesti kòb pou fè kòb. Pil timoun sa yo n ap plede voye al pran imilyasyon Repiblik Dominikèn. yap vyole, yap touye. Nèg ki gen lajan sal sa yo nan men yo, yo pa ka fon inivèsite mesye. Inivèsite valab peye pwofesè pou pwofesè sispann mache dè moto, prete yo kòb al prete epi fè ti acha machin yo pwal fè kou. Nou pare peyi a pa gen plas pou ponp gazolin ankò. Youn nan pwoblèm ki koze rate gaz nan peyi a, e twòp ponp gazolin ki genyen wi. Chak m mèt yon ponp gazolin mèt la. Eske n ka viv nan yon sitiyasyon konsa? Kòmsi peyi a pa gen nesesite yon bon lopital? Malandren sa yo ki pran kòb peyi a mal la, nou pa ka met tèt nou ansanm la pou n fè yon bon lopital? Menm si e peye m peye, si m pa gen kòb ap fèt gade m, men si m gen kòb, nou pa t ap pèdi doktè Makendy jan nou pèdi l la la. Yo tap kouri, fanmi an tap kounye a nou tap konnen kotize nap kotize, nou pa gen elikoptè nou pral peye, nou pa gen avyon nou pral peye. Nèg kap vini la, espesyalis kap vini yo, nou asire nou, nou ba yo bon sekirite, blende al chèche yo èpòt la kòm espesyalis pou vin fè fòmasyon pou moun anndan lopital la. Kouman malandren sa yo paka envesti pou fon bon lopital mesye?
Ok, zanmi sa di mwen. Yon sèl zòn pase bon mesi map ban nou yon bilan nan Jean Joy Blaise Panche sou afè ponp gazolin nan pou mwen. Ou wè lè w sou wout ray mesye, chak pa ou vire son ponp gazolin wi mèt la. Son bagay terib sa. Nan mitan yon popilasyon si dans konsa. Imajine yon ponp gazolin gon dega k pran nan komin Kafou mesye. Mande Dye mil gras pa nou. Dèlma 34 tou gon sitiyasyon konsa. Men sa zanmi sa di mwen, Zanmi sa di m nan Wane 93, Kafou gen yon pwopann nan menm lakou a ak yon dray. Wi, yo antann yo. Non, men sa pa etone m, paske gen yon nèg ki gen yon otèl, li gen yon otèl anlè epi mòg anba. Gen yon pastè ki gen legliz li, legliz li ap fonksyone anlè, mòg anba. Bon, pastè sa pa vle al priye yon fidèl ki malad lopital, mèt la? Ou kite l nan chanm nan a de avè l? Ki enterè l genyen? Enterè pou Fidel la re, lap priye poul retounen a la sante oubyen pou pese gòjèt li pou yo bal kadav la. E dayè l di tout moun nan legliz lan, depi yon moun te gen yon mò, yon matant, yon frè, yon tonton, yon kouzin ou k mouri wal bay non lòt mòg li lap mete w deyò nan legliz la. E gen moun ki deyò nan legliz sa a deja poutèt yal bay mòg, kadav lòt kote. Epa epa dray ki pou pa menm kote avèl.